Mesye se konsa frem fe. Fom fe kidnape frem kanmenm. Men on lot pawol. Si poum ta fe kidnape frem. Kounya frem nan edmi avem, sem edmi avem. Si poum fe kidnape frem fok mwen ta chache byen avek bel sem, avek frem. Se on fason konsa poum ta fe. Jis poum ka antre sou yo, poum ka yon jou poum fe sa map fe a. Paske si m pa fè l konsa, m pap ka fè sa m ap fè a. Men, e fò m reyalize rèv sa a kanmenm, paske li pa byen avè m akoz madanm li. M konn kòman m ap jere sa. M ap al chèche alèz avè l, m ap al chèche alèz avè l, m pral mande l padon, jiskaske pou m ka antre sou li e jis pou m ka jwenn li. Se konsa pou m ta fè. Pa gen lòt desizyon non, e sa pou m fè.

Kòmsi pou nou li pa ekjiste nan mond lan. Ou konprann sa m di la? Nou pa panse mal pou pèsòn. Yon moun ka panse mal pou nou men Bondye ap montre kòman pou nou defann nou, pou nou konbat ansanm avè l. B, Yon kay m yon zanmi m bezwen nou t ap pale yon pawòl m bezwen m pral m pral pote l lè m vini. B, Ki bò w prale la? Kote yon patnè m, kote yon patnè m. M pa ka konn ki kote l? M ap gentan di w lè m vini. B, Ok. Dakò, pridan tande.
Dakò. Dakò cheri.

Depi yo te joum nan non frèm. Ok. Wè sa w tap pale lè lè mwen avèw nou te kwaze ansanm avèk frèm nan e frèm nan tap fè tout bagay sa yo de madanm nan wi men yo eskizem wi men si m si w wè m te pale mal ansanm avèw jou sa men pase tout sa demwazèl la fè frè a rele m li di m tout bagay men li di m tout bagay frèm sa yo m vin tèt anba men ak madanm nan se kilès sa men misye Kidnape madanm mwen menn. E lè sa mwen misye pawol li tap banm sou madanm mwen frèm. Ou konprann sam diw la non. Wap a eskizem anpil frèm. Ou konprann?
Ebyen pa gen pwoblèm kòm m te toujou diw sa. M te toujou diw avan w fè yon bagay fòk ou reflechi paske ou pa dwe kwè nan pyès.
E se sam tap diw la wi frèm. Sa vle di mwen menm se konsa m ye paske m te diw sa. M gen madanm tou. Sa vle di e pa tout bagay yon moun ap diw. Ou kwè nan li. Men madanm ou a, ou oblije pa fè l konfyans paske menm Bondye di sa. Lòm pa dwe fè lòm konfyans. Pou rezon sa a, m t ap preche w, lòt blòdè ki te avè w la, visye manke kraze m a kout pye. Malgre sa mwen ap vini la, m te pè toujou, m panse w te ka reyaji menm jan avè m.
Antouka, m byen kontan ou Ou rekonsilye avèk madanm ou pou tout bagay byen. Pa janm fè erè sa nan lavi. Ebyen dakò frè pam, pa gen pwoblèm. Mèsi anpil pou konsèy la. Ok frè. Dakò mèsi. Bon mesye, kèm te di m pa kite n kite fi sa mesye. Bon, si w wè misye pa kite fi sa, se ke se byen l wè fi a gen. Nèg sa yo tèlman visye depi yo wè fi gen, yo wè kras nan mouda fanm, yo pap kite fanm. M pral rele misye la pou m konnen kisa k ap tonbe. E jounen jodi a pap pase. Pou mwen rezilta nan men misye. Si misye pa kite fanm sa mwen a misye m tou fini avèl.
Woy mesye, wè sa Mazens fòkè fè menn. On dil nou fin fè, misye pran kòb la, misye ban yon ti pay monnen, misye al atout kòb la. Wè la m pral rele l la, si l pa pot kòb la ban mwen, m ap fè tèt misye. Konprann? Pase dil la se mwen k met venn mwen deyò m fè dil la. Konprann? Pa gen pwoblèm. M pral rele misye pou m wè kisa l ap vin di m la. Ou konprann?

M rakonte a manzè men li pa esplike m de anyen men mwen pou tèt pa m m kwè de sa. M fyè de tèt mwen. Eske se yon moun ki dous ki dous sa? Li m pa. M pa janm di w la menm kit yo te rekonsilye yo pa te rekonsilye menn m ak manzè m te fi a menn. Bon monchè yo jan m wè yo a baz yo vin damou menn. Baz sa ka rive li tounen avè l ankò jis pou l fè menm pase menm mizè l te konn ap fè l pase yo. Sa ka rive sa w di a e sa wi men gen yon pwoblèm ladann tou ou pa konn se pa devan li te met fi a pou l wè si fi a sa demen si li met kisa fi a tap fè non si yon moun ap met yon moun devan baz m ap di si yon moun ap met yon moun devan oubyen tou wap fete yon moun se pa jan de mizè sa pou wap fè l pase non se pa vre monchè bon nan ka sa m pa wè kisa m pral di la non mwen paske daprè sa m wè paske manzè deza tounen avèk mari l ankò ba li rekonsilye ankò non sa w pral di m la ou anvi di m bay sa baz la vre e ben e sa m ta anvi di w non monchè.

Mpa konnen ki nèg m pral jwenn ki pou rann mwen sèvis sa pase bagay sa banm pwoblèm anpil anpil anpil anpil Men aah m gon ide wi m panse ke Dòmann ka jwe wòl sa paske Dòmann rete pou frè m anpil e m pral chache jwenn Dòmann paske m panse Dòmann ka jwe wòl sa e. Dòman rete pi fèm e Dòman son nèg serye. Kòm misye konn chita anlè a la, m pral chèche jwenn misye pou m wè si misye ka jwe wòl sa pou mwen. Paske m p ap kite sa konsa. M p ap ka kite sa konsa menm. Ou konprann?